Meyè fason pou w ka toujou rete an sante, se lè ke ou asire w de sante w, de sa ke w ap manje, de sa ke w ap prepare pou fanmi w, pou evite ke ou pa itilize yon pwazon pou bay tèt ou, paske lè ke w ap manje nenpòt ki bagay, ou mete tout pwodui chimik nan sa w ap itilize, m garanti w pi devan se pi gwo pwazon ou te kapab mete nan kò w. Ebyen, si w bezwen evite yo de tout sa yo, jodi a la mwen pote yon resèt pou ou ki se kib bouyon, donk legim, ki se magi ke ou kapab fè a pwòp men w lakay ou. Ou ta renmen konn fè l pa vre? Ebyen, rete nan videyo sa pou jiska la fen, ou pral wè tout Kòman ke Widoo li menm li te prepare magi sa e sa ap ede w pou rete an bòn sante san ke ou pa itilize pil pwodwi chimik lè ke wap fè manje. Yes baby, K-Sosto rive nan zòn nan e san rivalite nou se nimewo uno an matyè de vètman de A a Z. Zanmim vin jere frechè w nan K-Sosto pandan nap ede w jere pòs. Se tout kotem pase tout moun ap di.
Kenzo Star, c'est le star des autres stars! Men lis engredyan ke m te itilize yo. Mwen genyen koujèt. Donk ki sa m ap fè? Mwen pran l, mwen rache l. Si w pa gen l, ou kapab itilize konkonb nan plas li. Donk, mwen genyen la pwavon jon. Mwen pran yon ti moso pwavon. Mwen koupe l. Mwen genyen zonyon. Mwen koupe l. Mwen genyen yon moso zonyon. Ou kapab dekoupe yo nan gwosè ke ou vle. Mwen genyen la yon, mwen genyen kawòt. Mwen dekoupe yo gwo moso, donk pou m kapab itilize. Mwen genyen navè, Mwen genyen tomat. Mwen genyen la fèy zonyon. Mwen genyen pwavon wouj. Mwen pran yon moso pwavon. Wouj. Ebyen sa yo se lis engredyan yo mes amour. Sa yo se tout engredyan ke m gentan dekoupe yo la. Mwen genyen lay. Epi mwen genyen pèsi. Donk mwen pa itilize seleri ou menm ou kapab mete ladan. Nan yon kastròl mwen ajoute lwil. Nenpòt lwil ou kapab mete bè ou byen lwil ou konn fè manje a. Epi apre ke mwen fin mete lwil lan epi mwen ajoute. Tout legume mwen yo. Evite metel sou gwo dife mwen pa ajoute dlo ladann, se chalè a kap kuit li la mwen mete yon moso jenjanbre, se chalè a kap kuit li ansanm avèk humm vapè poul kuit paske lap fè dlo pou kont li akoz de koujèt lan epi zonyon an. Ok mes amour nap gade la nou wèl kòmanse fè dlo ki valè dlol gentan fè san ke mwen pa ajoute dlo ladann mwen rekouvril ankò apre yon bon nonb de tan nou wè valè dlol gen ladann. Donk, epi kounye an mwen ajoute pèsi m nan ladann, epi kounye an ki sa m fè mwen itilize yon miksè. Si w pa gen miksè a ou kapab pran an blendè san pwoblèm ou byen byen byen blende yo pou l kapab byen fen. Aprè m fin blende yo, mwen mete l mwen kite l sou dife a, paske nou te wè mwen pat desann li, mwen ajoute sèl, mwen ajoute jenjanb, mwen ajoute poud pwav, mwen ajoute paprika, mwen ajoute kurkuma, mwen ajoute la kòman yo rele sa ankò a woukou, epi mwen byen melanje yo, mwen kite l bouyi nan dife a. Donk pa mete l sou gwo dife pou l pa boule anba l, de tanzantan fò w ap pase kwi an nou wè kòman l ye. Fòk ou kite l pou dlo a li menm li kapab byen byen byen sèch ladan. Mwen menm mwen itilize plato sa pou m kapab mete l, men ou menm ou kapab itilize ti fla anm sou ou konnen ti kòman yo rele sa yo ankò a. Bagay pou kapab mete dlo fè glas nan frijidè yo, ou kapab itilize yo pou kapab mete magi an li menm pou l ba l fòm. Mwen mwen te itilize yon lè m ap fè l kòm dabitid, mwen pa konn mete l nan nan. nan pot glas yo, mwen jis itilize yon, swa yon pirex ou byen, swa yon pirex ou byen yon plato, mwen itilize mwen mete yo. Mwen mete yon papye de kwison anba, epi la mwen mete papye filme, ki se yon plastik ki fèt pou sa, donk mwen pranl mwen ouvril epi mwen vide pat magi m nan ladanl, epi mwen ouvri l epi mwen mete yon lòt plastik sou li ankò, w ap mete l nan refrijeratè pou anviwon 12 èd a la 12 èdtan a la rigè 24 èdtan. La m ap met papye a, mwen pa kite lè antre ladan ni van, donk mwen peze sachè a sou li pou rantre ladan nèt. Vwala. Pou jiskaske l fini. Epi kounye an, jan ke m di nou an, m ap mete l nan refrijeratè pou anviwon. 12 zè, a la rigè, 24 è tan. Ok, mwen menm pa m nan mwen pa menm ki te l fè 12 zè tan menm mwen te gen tan retire l pou m kapab montre nou rezilta koman li. Donk mwen retire plastik la epi kounye an mwen pral dekoupe l pou m kapab montre nou koman ke li ye. Ou kapab koupe l nan gwosè ou vle, nan longè ou vle, nan lajè ou vle. Ebyen mezamou, magi m nan li gentan prè pou kapab itilize l. Li toujou nesesè, li toujou bon, olye ke w ap itilize magi ki plen ansanm avèk pwodui chimik ke yo vann nan mache an, yo vann nan makèt oubyen nan boutik lan, li preferab ke sante w an premye tout bagay. Se pou toujou veye sou sa wap mete nan bouch ou, ou konnen ou fè pwòp magi w lakay ou, donk san ke wap manje l san oken kè sote. La mwen pran yon ti papye de kwison, donk mwen mete li, mwen mete moso magi ladan l, e pwi mwen rekase l. Donk sa se yon nan fason ke ou kapab pwoteje l tou si w pa vle nèk mete l konsa, ou kapab mete yo nan papye e pwi ou mete yo. nan konsèv pou kapab itilize yo. Aprè ke m fin double l konsa, kounye a ki sa m fè? Mwen pran yon ti papye, mwen pran papye aliminyòm, mwen pran yon ti moso papye aliminyòm, epi mwen mete l ladan, mwen rekase l. Donk ou kapab chèche nan makèt, Eske genyen sachè spesyalman pou yo epi ou fè yo ou mete yo nan refrijeratè san pwoblèm a chak fwa wap sèvi ou nèk sèlman ale ou pran youn epi ou sèvi ansanm avèl ou remete rès la nan refrijeratè ankò san oken pwoblèm ou ka tou koupe yo oubyen lè wap sèvi ansanm avèl ou kapab koupel san pwoblèm ebyen mes amour donk jan ke nou ap gade la Widoo gentan prepare magil donk sa a chak fwa map sèvi map fè manje si son ti moso map pran m pranl si map pran gwosè sa m pranl oubyen si map pranl pi piti ke sa mwen rekoupel ankò ebyen mwen sèvi ansanm avèl se magi sa ke mwen itilize chak jou. lè map fè manje lakay mwen ebyen si tout fwa video sa te enteresew mes amour pa bliye kite yon like depi klike sou video sa patajel epi sitou komante di nou nan ki vil wap gade nou a la pwochèn.